Jodi a kòm ministre, mwen la pou m pale diferant enfrastrikti woutyè ke gouvènman rejim nan reyalize. M ap kite de kote volè elektrisite a e yon jou m ap envite nou e m ap gen bò kote m DG edh la ap gen DG ANASI an k ap di w lansanm enfrastrikti nou reyalize nan domèn sa a e lojik kouran 24 sou 24 la se yon reyalite. E toutalè tou m pral di w se lojik sa a tou ki bay sa w ap konstate nan zòn Matisan. An nou pale de sa nou reyalize e pou kòmanse m ap kòmanse nan Nòdwès. Poukisa Nòdwès? Nòdwès se la kote peyi an dekouvri on 5 desanm 1492. Fò m di w 5 desanm 2020, jou pou jou dat pou dat, prezidan Jovenel Moïse, minis Zephirin, mwen menm, E m panse tou se lè sa a Kristòf Kolon te vini nan Mòl Sen Nikola. Nou tou lè twa, pa t gen ni prezidan, ni minis, nou t ale jwenn materyèl, al resevwa materyèl pou n al travay nan Nòdwès, notamman Ba Nòdwès te totalman abandone. Men m pap kòmanse nan Ba Nòdwès. M ap kòmanse nan RN 5 lan. pati nòdwès la, ki gen 36 kilomèt, ki gen plis de 30 ouvraj ladan l ki kòmanse nan Basen Ble, ki fini nan Pòdepè. 36 kilomèt sa a, fò m di nou, depi plis de 60 an, a chak rejim, yo toujou ap fè l. Li tounen yon pwogram pou moun k ap fè kanpay. Li pa t janm fèt. E li te dwe kòmanse depi an 2019, 2018 avèk Bank Entè-Amikèn de Devlopman. Lè m parèt, Prezidan Jovenel rele m, lè l di m, Nad, m ta swete w minis. M di, Prezidan, m te pale a zanmi an wi. Li di, A bon? Ou te pale avè l? M di, Wi. Yon lòt moman, gen yon moun ki rele m, li di, Non, pa gen fè bak. E mwen di, ok. E prezidan an di m, w ap ede m, m konte sou ou. Premye bagay m ta renmen w ede m fè, RN5 lan. E nou kòmanse travay ansanm. Jodi a, tankou m di nou, 85 pousan pwojè sa a reyalize, 85 a 90 pousan. Pwochènman, nou pral inogire pati Nòdwès la. Mwen te pale non vil pòdepè, m pa konn si gen moun pòdepè ki te la a. Se pa pwopagann, se yon konsta, se yon reyalite. Si sa m reyalize mwen di l se yon pwopagann, dakò. Pwopagann, e pòdepè te vil ki te pi sal ki gen nan Ayiti. jodi a, li prèske fè pati de yon vil ki pi pwòp. Kanal yo totalman reyabilite e konstwi, de degravè konstwi, e yonn nan wout Boulevard des Trois Rivières kote kanaval la te fèt lan, moun yo pa t janm panse wout sa t ap fèt, nou reyalize l. E yonn nan wout ki te enterese m tou se Richard Brisson. Pase moun sa a te di m yon bagay, e nou reyalize wout sa yo, se trajektwa sa a ki te pèmèt kanaval lan fèt, e m kwè tout moun Pòdepè e tout moun nan peyi an te kontan. Pa gen sèlman rn5 e vil Pòdepè. Gen tou Ba Nòdwès. Tout moun ki konn Ba Nòdwès, lè w rive BDN pou al Bonbad, li gen yon kote ki rele Mòn Chen. Lè prezidan pase l wè Mòn Chen an, ki gen yon total 5 kilomèt, machin ap chavire maten midi, moun ap mouri, li di non, li pa ka prezidan, e sitou moun Nòdwès. Pou l ta ale kite sa a tou. E l di nou, an nou anbake. Jodi a, nan senk kilomèt lan, nou deja reyalize twa pwen senk kilomèt ladan l. E si nou pa ko fini, se diferant manifestasyon ki anpeche nou fini kounye a. Nou nan san vil Mòl Sen Nikola, nou konnen se la Kristòf Kolon te debake. Nou nan san vil sa ki te reyabilite. Ou santi mòl Sen Nikola pou al Janrabèl, enben wout la pa bon ditou. Jodi a nou gentan fè 4 a 5 kilomèt mete kouch de fondasyon, kouch de baz, nou pral travay pou nou mete kouch dewoulman ladan l byento. M pa pale w de bò de mè a. M pa pale w de Janrabèl, yon gwo vil ki abandone, bòdmè lan, n ap travay ladan l. Nan bòd mè la nou gen siman an, nou gen sab la, nou gen gravye an e nou pral pitouni l. E gen Côte de Fer, nou konnen Côte de Fer, pati nòdwès, gen Côte de Fer e tou lè w soti nan nò prale an Safolè, gen Côte de Fer nan sid. Nan Côte de Fer pou al Mawouj, n ap travay ladan l tou paske Mawouj, m pran yon yon pwoblèm avèk prezidan Jovenel, yon ti lapli tonbe, nou rive nan vil lan, enben se te pwoblèm pou nou monte nan vil lan. Nou di nou pa ka ale pou nou kite l konsa. N ap travay nan Kotdefè pou nou rive Mawouj, e Mawouj pou n al nan Janrabèl. De Janrabèl, n ap travay pou n al Pòdepè. Ladann, Nou gen fè, e palan de fè, map pwofite di e pwofite miko laprès pou moun ki konnen fè son enstitisyon dentèvansyon ou de pwodiksyon, non. Fè kòm enstitisyon li nan menm lojik a Bank Mondyal, a bid, a Inyon Ewopeyèn sou ak enstitisyon de finansman lokal, et fer, avèk akò nou, l ap finanse wout Jan Rabèl, Pòdepè. Men, nan Pòdepè, sa m pale w de trezò piblik, tout sa m pale w la yo, se pa sèlman trezò piblik la ki finanse non, tankou m sot di nou la a. Non gen Ferland m pale w de Jean Abel a Pòdepè n ap fè li avèk lajan Ferland. Men bid ki te dwe finanse wout Kafou Jòf Ansav Koulè lan, dilatwa lakay ansyen dirijan ministè lan, lakay moun bid yo, fè wout sa pa t janm kòmanse. E si wout sa a pa t fèt Jodi an prezidan Jovenel te gendwa pat ka ale Pòdepè, yo te met gason sou li, yo te kòmanse. Men kanmenm BID di, negosyasyon nou gen a BID, li te dakò tou, li gen yon pati an reji, pale an reji sa l vle di? Lè se kontra, se yon apèl dòf ki fèt, 2 fim vin achte apèl dòf lan, Yo bide moun ki gen meyè pri an li genyenn e se fim sa kap reyalize pou leta ayisyen travay lan mesi travay bravo piblik reji sa di bravo piblik avek materyel li on pati pèsonel li lap achte lap pran kob ke bank lan ap bali lap reyalize kot lan. Donk, wout Pòdepè ans a Koulè ki 30 kilomèt, bid ap finanse l pou nou a hauteur de 15 milyon dola ameriken. Ladann gen 3 ouvraj, 3 pon ki totalize 9 milyon dola l ap finanse l tou. E pati sa a, premye semèn mwa jiyè an n ap kòmanse avèk li. Lajan sa a disponib, pwotokòl lan deja siyen. Sa a, nou nan Nòdwès. Soti Nòdwès, nou pral nan Nò. Genyen tou lè 4, 3 ajan de finansman yo egziste ladan. Gen fer, gen trezò piblik, gen fer, gen Bank Mondyal, ke m gen yon ti pwoblèm avè l, fò m di l, gen bid. An nou pran Bank Mondyal. Bank Mondyal ta dwe finanse pou nou dragaj basen Wodo a. Basen Wodo a, se li menm ki fè souvan Okap ap inonde. Mwen kwè si m gen bòn memwa gen 34 milyon l ap envesti nan basen sa a e tou m kwè gen 14 milyon l ap al konstwi kay pou moun ki te abite otou de basen Wodo an, mwen kwè se nan katye Moren. Bank Mondyal gen pou l finanse pou nou tou wout SOS lan. Li gen pou l finanse tou pou nou litoral la. Nou konnen litoral la moun ki konn Okap, se te yon bèl vil, lamè sa te trè trè bèl, enben yo okipe li, se te bidonvil, mwen felisite mè lan ki met fanm sou li, ki retire moun yo, e chada 2 an tou ki te bòde mè la, ki fè moun ap kidnape moun, ap tire sou moun, li retire ti kay sa yo, E Bank Mondyal ap reyabilite Bord de Mer lan pou nou nan bank nan pati sa a. Li gen pou l fè tou de kontwòl lan pou nou tou Okap. Li gen pou l reyabilite tou e pis ayewopò Okap la. Mwen vle di pis, sètadi ayewodwòm nan. E Men, yonn nan pwoblèm mwen gen a Bank Mondyal, jodi a m kwè m gen ennan twa ou kat mwa depi m antre yo dim yap fè wout SOS la. Nou konprann lè yon minis rive kot yon prezidan, li di prezidan bòn nouvèl wout SOS la ap fèt disi mwa lè sa m te nan m se nan mwa mas avril me disi novanm desanm. Aprè novanm desanm yo dim bon fè avril pou wout la ap kòmanse. Sètadi wòl minis lan piske se yon kòb wap fè wap fè m kado Se yon don. Mwen menm wòl mwen se di popilasyon an mwen pral fè wout lan pou li. Enben nou konprann aprè 1 an 3 mwa wout la pako fèt, enben se nòmal pou popilasyon sa trete w de mantè, de blofè, de iresponsab. Map pwofite di nou tout laprès ki la, lè son ajan de finansman kap ba nou kòb pou nou fon wout, enben le pli souvan m konstate l pandan m minis la, ou pa gen kontwòl li tout bon. li fè sa l vle e lè l vle. E se konsa yo trete nou. Bank Mondyal, m konnen ou fè anpil bagay pou nou. Men, an nou chanje mòd de konpòtman. Fò an adekwasyon avèk deklarasyon oubyen pwomès ou fè pou yon prezidan, yon minis, fèt. Si w di m ou pral finanse wout lan pou mwen, se nòmal pou m di popilasyon an nou pral fè l. Men lè w pa fè l, li fè mal, se di. Men wout sa yo, lòtrejou nan reyinyon m gen avèk Bank Mondyal, li di m se apati desanm. Ankò, se jwèt timoun. Tout moun ki konn Ayiti byen, peryòd manda yon prezidan pral fèt, desanm pa janm pase. paske nou pako eklere ase, nou pako avize ase tankou pèp dominiken an. E m ta renmen nou aprann kopye. Yonn nan bagay japonè montre m, se aprann kopye. Aprann kopye, se pa gade sou vwazon nan lè w ap konpoze, men se lè yon moun fè yon bon bagay, repete l. Sa a se pou Bank Mondyal. Pou bid, bid genyen pou l ta finanse pou nou oubyen l ap finanse pou nou, pran son wout Ènri Plezans, Plezans kankò. Ènri Plezans la gen 23 pwen 5 kilomèt, 23 pwen 4 a la limit, 23 pwen 5 kilomèt. L ap finanse l a wotè de 37 milyon dola. Li genyen Plezans, Kankòk. lap finanse pou yon otè de 34 milyon de dola. Men wap konprann wout sa, se la m bezwen di nou, pase pou nou konprann reyalite a, lè nap trete avèk yon minis, yon prezidan, souvan nou konprann se yon mantè, yon iresponsab, men yo pa di nou verite, mwen menm m retire bonè minis lan pou m di sa m panse, sa m konstate. Enben wout sa ki te kòmanse depi avan prezidan Mateli, enben jiskaprezan Wout sa pako janm ka fini. E se lòtrejou nou negosye, repete ankò avèk Estrella nan mwa jiyè wout sa pral kòmanse e m di nou di moun Okap ekskize nou se pa fòt nou, se paske nou pa gen kòb lan. E w ap konprann lè yon ajans de finansman di l ap finanse yon wout pou nou avèk ti mèg resous trezò piblik lan, nou trè kontan nou pa ka mete Wout sa a nan bidjè nou. Sètadi menm lè wout la ap kraze, 1. Apèl dòf pou etid lan fèt, tout materyo pou vin entèvni sou espas lan ou chanje dòn nan. Ou oblije gade wout lan pandan popilasyon an ap pale w mal. Bid, Bank Mondyal, trete nou otreman. Yo pa ka trete nou menm jan ak peyi oksidan yo ki pa gen pwoblèm wout lakay yo. ki pa gen pwoblèm elektrisite lakay yo, ki pap gen pwoblèm dlo lakay yo. Nou menm tout bagay sa yo nou gen yo nou an eta durjans. Sa vle di mond de mòd de konpòtman, mòd de panse oksidan an pap janm ka mòd de konpòtman, mòd de konpòtman, mòd de panse yon moun kap viv an Ayiti. Paske popilasyon an lè l di toutalè map vin sou li lè m nan pati lwès lan pou m di moun lè yo kanpe di wout rn 1, Pati de Dèlma pou rive Kanaran nan wotè sa a, èske Nadè pa egziste ankò? Wi, m egziste. Men ki sa w vle m fè? Piske yo di y ap finanse l pou mwen kòb lan la, mwen pa ka entèvni ladan l konsa. Toutalè m ap vin sou li. Donk, e wout sa a, mwen di moun nan Nò sila a, se pa paske nou malpwòp. Se pa paske nou responsab. Se paske moun k ap ba nou kòb lan manke respè pou nou. Si l te gen respè pou nou, lè w wè wout lan jan l ye an, si se kòb la w ap ba nou, ba nou l pou nou kòmanse l. E m ap di tou entèlokitè nou yo, sa m antann pa entèlokitè nou yo, de moun ki sèvi dentèmedyè pou Ministè Travo Piblik, k ap trete avèk bayè yo, fò yo ranmase karaktè yo, fò yo renmen peyi an tou, fò yo pa ti ti twa, kat, senk, si mil dola ke bank yo ap ba yo an pou yo kache dèyè l, pou yo satisfè e rès popilasyon an pa enterese yo. Fò yo denonse sa pou yo denonse tou. Mwen di big. silvouplè trete nou otreman. Men pandan m fin vid, m pral ba w trezò piblik sa nou fè. Gen pati Kankòk e Vodrèy Lenbi. Sa se trezò piblik. Lè se trezò piblik, nou mèt tèt nou. S on wout ki, si m raple m byen, ki 25 kilomèt, deja 15 pwen 5 kilomèt nou fè ladan l, piske se lajan pa nou, ou pa ka dikte m ki sa l, ki sa pou nou, ki lè pou nou fè l. Lè a nan trezò piblik lan tou m pral di nou yon bagay toutalè si m raple m, se pa yo anpil. N ap fè, nou fè wout Vodrèy Lenbe. N ap fè wout Baryè Batan Kafou Mena a. Baryè Batan Kafou Mena a se wout ki ta pèmèt ou pase devan sit istorik lan pou ale Dondon, pou ale Sen Rafayèl. Si m gen tan m ap pale de li tou. E jodi an, se yon wout de 7 kilomèt, nou fè 3 pwen sèk ladan l Avan yè, mwen te kite Pòtoprens. Malgre pandemi an, fanmiy m ap di non pa deplase. Men pa bliye, lè w pran yon djòb, ou pran l avèk tout sa l gen kòm eleman. Ou ka mouri ladan l, se dans l'ordre des choses posib. Mwen menm lè m pral konbat nan karate, gen de lè m konnen m ka mouri. Men, vi m se goumen. E goumen an, se pa bay moun sèlman kout pye, kout pwen, se goumen pou reyalize tout sa w vle reyalize. kafou baryè batan an ap travay. M pa pral pale non, m pa ko rive nan Nòdès pou m ta pale non de Marion, sè di pase. M ap pale non de Latanri. Latrani se yon lòt gwo baraj. Sètènman, se pa Vizyon se pa Prezidan Jovenel Moïse ki vin Ayiti a, men n konstate yon baraj ki te la, ki te trè enpòtan pou moun katye mwen yo e pou tout lòt moun nan zòn nan ki abandone, daprè abitan yo, chak rejim ki vini depi pli de karantan y ap fè l, yo pa janm fè l. Aprè Marion, Nap fè la tannerie wi. E byento m envite nou al gade la tannerie an. Paske lè yon moun chita pòtoprens sèlman wap di tenten mwen ri w. Se sak fè mwen kòm prezidan Jovenel nou mache nan tout peyi an. pou n al rankontre peyizan yo paske ni prezidan Jovenel ni mwen menm se peyizan nou ye nou konn sa sa siyifi kòman moun konsidere nou e nou fyè pou nou di sa nou fyè pou nou bò kote.